Why wap bay manti. Depi m tande pou pale a moun ou pral cancel rezidans. Sa ki cancel rezidans ou an menn? Ka fucking rezidans ou pral fè mwen? Depi dat m pa gen rezidans m pat fout moun, m pa fout konn vwayaje. Fucking cancel li. Dayè djòl bòkyò la te dil deja nan dimi danje l te di bagay sa son bagay ki te gentan sou pye pou cancel. Wap vin pale wap cancel. Ki mete mouda m ou cancel rezidans. M pat tande bagay konsa te di non. M pap shada.

Ou fout mechan menn. Ou te konn son moun ki janti konsa ou poko fin detwim toujou? Ou poko fin detwim? Sonje gon Bondye nan syèl la. Tou tan wap fè yon moun, m pa fè w anyen. Dayè se ou k fè m, tout moun wè l klè, tout lasosyete a wè se ou k fè m. M pa fè w anyen.
Tout moun konn kite tout moun toujou ansanm yo kite kite avèk yon moun pa anyen non cheval. Ou ekri ou ekri m gen dwa poko vle reponn li fout fanm mwen ankò pa fanm mwen ankò pa madanm mwen ankò m gen dwa pako vle reponn m reponn lèm vle lè lide m di m di m wè w ekri m ou di m wi Ana gen tèt fè mal wi map reponn rapid Ayana gen tèt fè mal map reponn rapid. Map vin di rele w m rele lè m vle lè lide m di m. Wap vin met kriye, wap vin met voye mesaj oh m pa voye kob, m pa voye kob depi novanb m kite kay m pa voye kob. Kob kay la, kob kay ou te di w tap bay la, se sa yo di, e pa kob yo di w pa voye. Sesi sela, machin ou, ki mele m? Non kob kay la w pa voye. M pa gen kob kay pou m voye, m pa gen kob kay pou m voye. Mwen gen kòb pou m voye pou pitit mwen m pa gen kòb kay pou m voye kot nèg li gen nèg li peye kay li kòman kòb kay la e mwen k fout e mwen k pou mwen peye kay mwen peye kay mwen ka fout vòlò mwen ka fout vòlò mwen ka fout mwen ka fout kite do kyèl la.
Wap voye kòb kay kòb kay de what.

Kaka papa. Fo dev poste foto djòl bòkyè, djòl kaka, djòl santi ki pa gon gout nan boundal ap vin blaze m pale kaka sou pitit mwen sou rezo so sou Jimmy Danje epi tou mèt kounye wap vin dim pou m kòb kay. Gade fo Junior kòman kòb kay la a men son makak Ou menm pam ki sòlè papa timoun yo e. Te ka peye kay wi moun gen te ka peye kay te ka peye kay mwen menm m gon disisyon ak madanm mwen nou paka ret ansanm ankò mwen pran desizyon m. akoz gen diskisyon pat gen kè pat bagay nèg li tap kouve sou mwen li tap konyen mache konyen sou mwen m tap di ok se nòmal pat fòm peye kay pou li ak pitit mwen lè mwen nan kondisyon sa nèg wan kap peye kay ou koman mwen pou peye kay la anben son makak mwen ye son moun ki depi pat konnen l byen lal fè kòmsi wal chache kote ki pi byen pou ou an jere tèt ou se konsa l ye wi on moun fin blaze m wè sa sou rezo sosyo tout moun ap griyen dan sou mwen lè mal jwe bal

An bon zin piti an. Fè moun ap griyen dan sou mwen, li fin konn a nèg li an nan jodi, li menm avèl al sòti ansanm avèm epi mal nan klèb nèg lan la, zanmi nèg lan la epi moun ap griyen dan sou mwen ooh. Kilè sa? Non monchè
ooh non humm se pi gwo mal, pi gwo frap mwen pran nan vim sa. Moun ap griyen dan sou ou, sou fanmiw. M just paka di anyen, kisa m pral di? M just pran frap yo, y ap anmède m, m pran frap yo lè m al jwe bal. Paske, èske m ka di, èske m ka di se yon bouzen li ye, se tèl bagay, non m paka foye tèt mwen la. Li se manman pitit mwen, li se, li se e li k ap leve pitit mwen. M paka di anyen, m just koule. Se yon ti frap li ye. M pran frap mwen, m, m, m vit, m pran l, m bay avè l. Men, piga manzè panse tankou bagay yo fasil konsa, li paka fasil konsa, mache. Li vin fè gwo kaka, fè gwo manzè, li pa fasil konsa. Negatif monchè, lari fèm fasil. Depim di Bondye, Bondye ap gen yon moun ban mwen, map alèz, map viv byen san strès, san strès. Bondye ap gen yon moun ban mwen kanmenm. M pa bat kòm. M pa bat kòm non. M poze. M se pitit Bondye, m konn kèm. Paske m pa merite sa. M pa di m pafè non, m pa di mwen pi bon gason sou latè, men m pa merite sa. Pou fi, pou yon fi m marye ansanm avè w pou detwi m konsa, detwi m devan sosyete, m se yon pèsonaj piblik, m pa gen enmi. Men se ou k te premye mete pòs wi. Lap bwode kounya lap pran plezi avè yo. Sa m te fè w la te twò mal monchè. Sa m te fè w la te twò mal. M te, m pat kouche bon zanmi w pandan m avè w, m pat al manyen pitit fi w pandan m ansanm avè w, m pat, m pat, m pat konn fè w anyen ki mal. Lè m reflechi, m di kisa m te fè ki mal pou fè m sa. Sa se kòmsi se yon zam ou pran, ou plen avèk katouch epi trip yo ba bal tou kanpe wi. Amezi m po, malgre m ret nan, nan, nan, m ret nan zòn mwen, gen. Hein? Sa k pase? Talè m nan m pè telefòn m ap reponn yon bagay enpòtan la. Yeah so malgre mwen malgre mwen fin mwen fin mwen fin fè mwen fin pran malgre m fin pran tout frap sa yo epi kounye a w kontinye ap fè ap fè ap bay manti sou mwen mache rele moun djakout rele sesi bay manti sou mwen so w poko fin detwi m menn Men se paske w te di w t ap fè yon bagay e pa di w t ap fè li menm. Pa bliye kou a rele kama pa fè twòp pou l pa tounen nan bouda w. Lè yo tounen nan boudow pou pa di se mwen menm kap fèw mal se mwen kap fè m konnen yo pral tou nan maji yo pral di maji m fè yo pral di tout bagay m fè fè an fèw byen pou lè kama tounen nan boudow pou pa di se chaba ki tal chache fèw nenpòt bagay sèl sam ka di but kounya kòm ou la wap tande map tou diw sa kòm ou m pa gen nimewo w m pa gen nimewo w m pa gen nimewo m pa la timoun yo se sou ayiti an m te konn kominike avè yo lè yaw a sa pa bòw.

Ou tande m Junia? Wi m tande w wi.
Kòm m pa konnen si m pa manti manzè ap tande w si m bay info mwen. Wi Claudia tande w wi. Men se ou k te rele moun yo te di moun yo ap voye 750 dola kay se sa k fè Claudia te rele mesye a mande l kote kòb ou te di w t ap voye pou kay timoun yo. Li di l ap mete kòb pa l li pa gen pwoblèm li mete kòb pa l men se pati pa timoun yo.
Ki bagay pati pa timoun yo sa w ap pale m la? Se pa mwen k al arodòmi?

Map mete non paj la. Map met tout bagay sa yo non. Map met tout bagay sa yo paske mwen menm map fè manzè ap vin bay manti sou mwen wap di m pa peye.
M voye an tou m bay 3000 pou sa. Ou pa peye kay la vre.